Y ap pral gade sa nan referandòm nan. Sa a bè dezyèmman. Twazyèm bagay nou mande, fòk PM Ariel Henry retounen vin viv lan peyi l. Misye pa alèz kote li a, m pa gen regrèt di nou sa. PM Ariel pa alèz kote li a. Enben, nou menm, nou menm o nivo Pati Politik Estat Demokratik, e, e, e, nou pale avèk manm Konsèy la, m pale avèk Edgar Leblanc, m pale avèk Louis Gérald Gilles, nou pale avèk moun, moun, moun Moïse Jean Charles yo, moun Claude Joseph yo, yo tout dakò gen lòt tou nou pale, eben kòm majorite a gentan di wi, eben yo di yo pral fè yon fason pou PM nan kapab vin retounen vin viv nan peyi. Sa k anpeche l vini menm?
Fon ti tann, non pa gen sa, pa gen sa, fon ti tann, fon ti tann. Pa egzanp, se mande yo te mande m pou m pòt pawòl konsèy la, men men sa m mande, m vle di w men sa m mande, depi youn pa aplike, m p ap pòt pawòl konsèy la mwen menm. Se ki sa l di. Gade byen. Nou mande ankò katriyèm bagay nou mande, nou di. fòk pwofesè yo jwenn kat debi. Sa vle di w ap wè sa yo te PM lan te kòmanse, ebyen nou ta mande pou yo finalize sa pou tout tout moun nan fonksyon piblik la gen kat debi, se sèl pwofesè ki pa genyen l, nou mande pou minis Nesmy kòm li li gen dwa prale, ebyen moun k ap vini an fòk yo fòk pwofesè gen kat debi. Senkyèm bagay nou mande, fòk gen sekirite nan tout peyi a pou tout moun kapab oblije kòmsi pase Matisan, pase tout kote. Ebyen se sa. Tande, m te toujou ap non, m te toujou ap mande yo monchè. M te toujou ap mande yo. Tande byen pou wè. Kòm nou gen yon peryòd de gras. Nou gen yon peryòd de gras nou bay avèk konsèy prezidansyèl la. Enpòtan wi, tande. Peryòd de gras la li alan de anviwon 90 jou. Depi nan 90 jou sa yo nou gade nou wè gen aksyon konkrèt nan sa m di la ki kòmanse poze.

Li peye lajan pezo karibe a. Bandi pran peyi a tout moun kite peyi a yo bòdje yo. Ebyen apa kounya la apa kounya ou gen moun kounya ki nan pouvwa pral oblije fè w fè w bòdje yo. Tande byen enpòtan enpòtan enpòtan enpòtan pral reponn pral reponn pou ou enpòtan mezi se moun ki nan konsèy la mezanmi pa gen kesyon pa gen afè peyi nèg ap regle vre tout moun ki nan konsèy la la yo te di konsa yo pa nan zafè pou blan pou pou fòs kenya rantre nan peyi a Blandi, retire bagay sa nan sèp ou pou prezidan la pou asepte pou fòs Kenya antre e fòs Kenya antre sa w wè k pase la tout nèg di pa gen pwoblèm nan fòs sa mèt antre enben PM lan k te pwoblèm lan PM lan di pou l fè eleksyon fò l gen yon fòs pou l met sekirite nan peyi a enben nèg sa yo la ou pa wè menm ki valè pwoblèm konsèy prezidansyèl la an se PM nan enben si se PM lan ban m di w byen se blan wi k ap dirije peyi a sa blan di se sa wi bay aktyèlman la men nèg yo nan goumen nan konsèy la la yo gen kèk ti diskisyon.

Men nou pap tande w. Non, banm di w byen, gen de bagay, gen de peryòd. Fò nou swiv sa k ap pase. Fò nou swiv sa k ap pase. Nou pa bezwen ap pale. Men ki mawon m pral. Atò m te kapab ti nèg Bèlè la, ti nèg Solino mwen ye. Lalan Geto a, m se pwofesè lise Daniel Trele, m ka redi l ankò. Pwofesè lise Petyon. Mezi se timoun yo, tout se pou yo mal fè kou. Aktyèlman nan moman m ap pale avèk ou la, demen si Dye vle m gen kou lan filo. M gen kou matematik mwen pral fè lan filo nan lise Daniel Guillaume. Èske w konprann sa m ap di w la? Atò pou ta kab konprann mwen kapab lan mawon, pou sa m pral lan mawon an, m ann afè avèk moun. Èske w konprann sa m ap di w la byen? Non, yo mete lise a, lise a, sal filo a nou mete l nan Dèlma 31 pou ti moun yo kapab oblije boukle ane a pou yo pa pèdi. Nan dènye konferans ou te bay Paul Giraud, ou te di pa mwen PM nan ap boule depi.

Apre sa, men sou papye Eskwad Demokratik, sa vle di wè byen sa se patant pati politik Eskwad Demokratik. Sa se premye papye Ministè de la Jistis ban nou. Sa ankò se dezyèm papye Ministè de la Jistis ban nou. Sa vle di nou pral nan eleksyon. Nan moman m ap pale avèk ou la, menm si se ti kòb mwen gentan fini,

Bon Jero, tou dènyeman, Cossy David te nan enstalasyon an e li fè konnen PM Ariel Henry se du passé. Pandansetan, li te ansanm avèk nou nan menm staff la k t ap di pa manyen PM nan. Ban m di w byen, politik se bagay ki rasanble tout kouch politik. Nan politik, ou wè tout moun reyini nan yon moman, yo gen dwa gen menm ide ideyoloji, konprann? Men, apre sa, ou gen dwa wè, e kòmsi chak moun fè wout yo. Mwen pa ka wè mwen menm, ann pran egzanp, Eskwad Demokratik se yon pati politik. Lè se yon pati politik ou genyen,

Sa vle di, pou jounen jodi a la, apre sa laprès mènni mènni pran degaje nou nou pran fè foto, sa e tout papye pati politik eswat demokrasi tout ladan, sa vle di nou pral nan eleksyon. M pa menm jan avèk yon seri moun. Ay konsi se abolotcho?
M pa gen, m non sa, m pa di èt moun abolotcho, m pa m pa janm bay moun, ou konprann? Nan yon moman nou te gen dwa ansanm nou ap defann yon moun, ou konprann? Ebyen aprè sa moun nan pala chak moun gen dwa fè odyo menm nou pa nan pou pale moun mal etc. Bon bon bon Jero ou pale de PM nan Poze kesyon nou vle Bon Jero bon Jero ou man ou mande ou pale de PM nan ou di kote li al pa byen ou mande pou l retounen nan peyi a PM nan pa byen kote li ye Mwen bezwen egret di nou sa gen moun ki gen dwa pè di sa mwen menm m pran responsablite m pou m di